Soulye sa? Ok manmi.
Kounya gade Carmel avèk Anne ki pran sokabon sou mwen mesye. Mwen regle yo tou. Gad fè je Tati kap bay manti mesye. Kyèt. Ki batiman menm ki ou bay la? Pa wè ki sou mwen ta pran non.
Se pa ti bèl soulye non James.
Bon, mwen pa oblije pran pi bèl ti deman mwen nan. Konsa mwen akouvri manti mwen. Mwen pa konnen anyen.

Eyy! Ti manman tenten! Pi m pa konn sa ti manman sa te vin chache la non mwen menm. Ou wè kou l ale? Al fouet men souli nou nan chanm nan mwen tande! Ou wè sa m ap fè w? Ou genlè panse m fin avè w? Epi manje sa w wè w pa kuit jodi an, m ap regle w pou sa tande! M ap regle w.
James a nan ale wi. Ba bay.
Bay Marie.
Oh, Marie. Kosme ta sou achte pou ou a, pou sa w pa mete l pou al lekòl? Euh. Ah, Marie cheri, ou ta mete sou li a, ou ta fè kè Tatou kontan, kon sa l te ka enterese pou l achte pou ou toujou. Hein? Nou te kite l pou nou te soti. Ah pou pa soti fasil. Ah al mete soulye a cheri. Hein sorry Anne. Ou pa ta sipoze metel vre? Hein? Yon bel soulye konsa.
Eh oui Marie al mete soulye a non. Mete sou nou? Oui.
Ahh ee Ou antre vin mete l vre? Ebyen ok Miltipliye pwoblèm ou tande M ap regle w

Mezanmi ebyen James la mezanmi ki vin sove Mari si se pa James ebyen Mari la tap tèlman pran kout bwa li tap sou a kout bwa e menm tèt Mari te ka kase a kout bwa sa gwòsè bout baton sa mezanmi humm gen mizè wi mezanmi pou moun ki rete ak moun gen mizè men poukisa tout vyolans sa. Poukisa poukisa mezanmi nou pa wè poukisa manman Anne ap fè Marie pase tout mizè sa yo la mezanmi se gras a James ki vin sovel ebyen James la lè manman an te wè James li te etone li te kouri jis jete bò a mezanmi ebyen li di men poukisa Marie ap fè tout grandizè sa yo se yon solye l achte pou Marie Marie di l pa renmen E se yon bèl soulye. Ebyen, James di, Lanmè m an mi, vin al montre m soulye a non. Ebyen, l di, Vini non, pitit gason m, m pral montre w soulye a. Ebyen, Ann menm ki te gentan sot lekòl, sot konpoze, ebyen, Ann, li di Ann, Al dèyè soulye m te achte pou Maria an. Ebyen, Ann li menm li pa t konn kou a. Ebyen di ki soude manman. Humm mezanmi nap di w abone avek chanel la peze bouton rouj ki make s'abonner an pou w abone avek chanel la epi peze ti kloch de notification metel sou personalize metel sou tout konsa mezanmi ou pap janm rate okenn nan nouvo video nou yo e chak fwa nou lage yon video se ou menm kap jwenn li an premye paske w aktive ti kloch de notification an e mezanmi nap di w Men ale abone avek chanel sa mezanmi pou mou lakay TV pou bel feyton sa nou pap janm sispann salye staff sa mezanmi ebyen yo gen pi bel feyton toujou mezanmi pa egzanp le secret sou chanel la ebyen mezanmi nap di w abone avek chanel yo a sel fason sa w kapab ede yo avanse pou yo fè plis efò toujou ebyen mezanmi Ebyen kouzen kouzen eeh kouzen James lan derefize kwè mezanmi si James se yon bagay lap regle apresa Anne ap rete pou li malgre misye potko fin bon sou Anne men misye ap mete anpil may la poul wè sil te ka bon sou Anne mezanmi bagay Sa vire tèt chaje. Men kisa James dèyè regle avèk avèk Anne la mezanmi. James li pa janm renmen Anne vre se Anne kap fòsel li pa renmen Anne men moun li renmen an mezanmi li pa lòt ke Marie poutan se Marie yap maltrete. Ebyen mezanmi lèl te di manman sa al dèyè soulye a gade li di dood soulye m te achte a li gentan tchwe je bay dood ebyen dood te ale mezanmi li te chwazi pi bèl soulye manman an te gen li potel ba li ebyen sak pral pi rèd la ebyen James di oo Anne gade yon bèl soulye manman achte pou ou ee matant ou achte pou ou e ou pa renmen l. Son bèl soulye li ye wi. Ebyen Ann lèl te tou rive poul al lekòl ebyen li ta pral lekòl mezanmi li te mete yon lòt soulye nan pyel ebyen James di non non sa pa bon se pa tout ou achte yon bagay pou fòk ou metel ebyen Ann ta al metel vre ebyen matant la pat ka di anyen paske James la li pè Pou James pa konnen kisa lap fè ti fi a pase jan lap fè ti fi a pase mizè ebyen la li te pè kòmsi pou l ta al di ti fi a pou l tal di Mari retire sa nan pye w bagay sesi la ebyen nou konnen si se pat James mezanmi Mari pat ka menm oze l mete yon sandal youn nan yo nan pye l mezanmi ebyen Mari tap pran Pil souflèt alevwa pou yon soulye l mezanmi humm la tèt chaje mezanmi ebyen Anne manman l kontinye ap fè Marie pase mizè anpil mizè mezanmi sa mezanmi merite reflechi. Paske bagay yo la ki vreman drol drol pou mari mezanmi. Mari nou konnen li pa gen manman sil te gen manman mezanmi m pa kwèl tap rete nan kay sa kote yap maltretel konsa konsa mezanmi nou pa konnen mezanmi eske mari li menm li pa gen fanmi li menm pou poul te ka al kay yon lòt fanm eske se fanmi sal gen sèlman oubyen fanmi yo pala yo andeyò m pa konnen. Kot papal tou nou pa konnen. Bon se moun sa yo ye. Ebyen nap diw mezanmi abone avek chanel la peze bouton wouj ki make sabone an pou abone avek chanel la peze ti klòch de notifikasyon an retirel sou pèsonalize metel sou tout konsa ou pap janm rate okenn nan nouvo video nou yo ebyen nap diw fè sa mezanmi nou wè tout moun ki fèl et tout moun ki pa fèl yo.